Mwen kontan avèk nou pou yon nouvèl videyo sou chanèl Robinson 509 la, nan videyo jodi a mwen vin montre ou kòman pou kapab resevra tout mesaj WhatsApp mennaj ou. Kèlkeswa moun mennaj ou ap pale sou WhatsApp ou pral gen tout mesaj yo sou telefòn ou an zanmim. Map diw e chanèl Robinson 509 la pa reskonsab kèlkeswa sa ki ta rive Apre ou fin gade videyo sa ansanm avèk mennaj ou, si se premye fwa ou dekouvri chanèl la, abòne pou pa pèdi pyès nan videyo nap lage sou chanèl la. Premye sa nap fè, nou prale sou play store, lè nou rive sou play store nan espas de rechèch la nap tape dekont doub aplikasyon epi nap anvwayel. Lè nou vle lame aplikasyon an la lap parèt an premye ou menm wap sèlman enstale aplikasyon lan mwen menm mte gentan enstale pam nan map ouvri aplikasyon an avan kem ouvril banm eseye moutre nou kèk bagay sou aplikasyon an sa pa gen fake ladan poum moutre nou se youn nan aplikasyon ki vrèman enpòtan pou kapab gen kontwòl whatsapp mennaj ou menni tout aplikasyon sa yo kapab transfere yo li kapab e. Facebook li kapab Instagram tou ou kapab fè sa tou ok nap tounen ok sim ale nan espas kòmantè a la anpil moun pale byen de aplikasyon an laplikasyon an e bòn anpil moun pale de aplikasyon sa vle di zanmim aplikasyon sa pa gen fake ladan wè aplikasyon ki fonksyonè trè byen ok anpil moun pale byen de aplikasyon an ok nap moute kounye a map ouvri aplikasyon an lè nou rive sou aplikasyon an nap klike sou kontinye. Ok zanmi m nap pran ti pasyans la aplikasyon ap ouvri ok lè nou jwe sou aplikasyon an la kounya la sa se kèk aplikasyon ki disponib sou li nap fè otorize la ok nap klike sou ti kwa sa la ok zanmi m. Ok zanmi m lèm rive la men tout aplikasyon ki disponib sou li la ok kounya la map klike sou whatsapp biznis lan la. Ok pran ti pasyans lap mache li pap pran trop tan pou l kapab pou l kapab antre sou li ok zanmi m kounye lè nou rive la nap fè asèpte pasyans ok kounye la lè nou rive la nan espas sa la meni li tou make li tou vin ansanm avèk kòd ayiti a nap klike sou li si moun nan se lafrans lap viv nap mete kòd. E la nap mete peyi a, nap chwazi peyi a ki se la Frans, si moun nan viv Ajantin, kelke swa peyi moun nan viv la, nap chwazi l, pa egzanp menaj mwen ap viv Ayiti, nou klike sou li, m toujou kite l sou 509 la, epi la zanmi m nap antre nimewo telefòn menaj nou an. Se pa pa w la non, se pa menaj ou a wap antre. Ok, lè fin nap fè swivan. Ok zanmi m. Ok zanmi lè nou rive la nap fè kontinye ok kounya la lè nou rive la zanmim sak pral pase kounya la mwen pa konn kisa ke ou pral fè pou kapab konvenk mennaj ou a gen yon kòd ki pral antre sou telefòn mennaj ou a kounya la ou pral fon fason pou kapab konvenk mennaj ou pou mennaj ou voye kòd sa pou ou zanmim si ke mennaj ou pa voye kòd sa. M pap baw manti, m pa, map sensè ansanm avèw, ou pap ka pirate WhatsApp mennaj ou a. Fè jan w konnen pou mennaj ou voye kòd la pou ou zanmim. Si w ta renmen konnen plis de aplikasyon an, abòne like, pataje videyo a epi ekri sa nan kòmantè a, mwen pral moutre ou kòman pou kapab itilize tout sa ke ou bezwen fè sou aplikasyon an byen fasil zanmim. Mèsi paske w te gade tout videyo a, tchaw tchaw nan wè ankò pou yon lòt videyo. Gang gang.